Hein? Ou, ou ta vle wèm? Yes, bébé. Yes, ou ale ou m pa tre men jan w tale an.
Dezole, m te, m te vreman tayèd, sa fòk m tale. Sak te pase? Ay non, papi. Pase, m te resevwa yon apèl, sa, sa, sa, sa te gen la. Babe, demwazèl la plede ensilte m, l ap di m gwo mo. Pa okipe demwazel la depi avan yom te pran desizyon m te dil poukisa diskisyon sa anko. Aldon li dezespere bebou m te di w janl fè silans lan lap prepare yon bagay kounya la li genlè al lakay yon ougan m tande yo di yo ba nou 5 jou swa w tounen avèl oubyen pou m soupliye w pou w tounen avèl sinon gon gwo malè kap pase nan mitan nou.

Konnya la gou moun konnya la m tande demwazèl la di yo nan 5 jou fòm souple yo pou tounen avèl bebe nan 5 jou sa nou pral fè 5 jou vakans.
Lap fè koze. Lap voye imaj ba yo.
Aayy papi Men m pa renmen sa non nou pral fè a lavi nou. Nap tag yo.
Nap tag yo. Nap voye screenshot ba yo. Hmm? Bib. Nou pa bezwen voye screenshot ba yo. Gen moun ki la kap voye screenshot ba yo. Exactement.
I know, papi.
Ou ka just tag yo lè nap fè post la. Yes.
M di mari m kolabore avè m nan biznis mwen. Lòt semèn nan nou pral jwenn Zozo Diacha. Nou pa bezwen pè. Oubyen. Zozo Djoun. Nou met rete tann. Anfen de pa Zozo Dacha non. Zozo Djoun nou pral jwenn lòt semèn nan. Tout ti mesye yo. That's so nice.
Ou konnen lè w fin kòmsi lè w fin mete tout bagay nan plas yo vin pi bèl. Kòmsi lè w fin met tout moun nan ton rang yo, nan klas yo, nan dimansyon ke yo ye. Yes. Mwen di yes, se mwen menm ki mèt teritwa sa, se mwen ki mèt bò a. Definitivman e ou l ye Zo. Pa gen deba. Ah babe, sa e koleksyon lèks ou la, let me see. Lè mesye yo papi, chemiz sa yo k fèl?
Yeah.
Fo ti bak. Ou pap wè yo. Hum, epeng. Lòm epeng. Epengle kèm silvouplè. Mwen met ti peng yo. Konbyen moun ki ta renmen gon gon chemiz a epeng sou yo? Yon mayo a epeng. Guys, si nou renmen jan, oh my God, dizay epeng la. Hum. Hum. M ta renmen gon wòb epeng, babe. Map fel pou Win Christo. M pap ka fel pou ou dezole. Paske se li ki te mande l. Men m pa nan yon sam avel. Kom se li te mande l m bali l. M vle youn tou papi. E fwa pam nan pi bel. Ok map fel pa Win Christo avan. Paske li te mande l avan. Uhmm.
M sipoze priorite w June. I'm your girl, I'm your wife. Ya ou se priorite m. Men gon moun ki te mande w bagay. Yes babe, men se mwen ki te di w m bezwen yon. Christoo pa just di kisa li vle. Christoo, mwen menm m di w m bezwen pare. Kòmsi m bezwen nan prent rad mwen an pou m gen epeng. Jou m rankontre a la fameuse pou m fè l kite.
Ou pral fè yon aksyon?
M pa renmen devwale sa m ap fè. Surprise Daddy! Ou nice wi. Thank you baby! Ou menm ki fè reflete sou mwen konsa wi. Kè m kontan. M panse kè m zen.
What's going on? Babe! Kiyès k ap rele nèg mwen an la? Ou gen apèl? Blok moun nan papi. Don't call my man. Pa kòl nèg mwen tanpri.